Hey guys sak pase sak pase so m vreman kontan tounen ansanm avek nan video sa nou pral pale w de I-94 I 94 so nou pral montre w enpotans dokiman sa erè pou w evite fè lè wap soti yon I-94 e poukisa w sipoze konsève dokiman sa menm lè ke l ta ekspire avek anpil lot bagay toujou so gade video sa jiska la fen si ke w pa ta renmen pèdi youn nan enfomasyon ke nou pral bay yo epi sonje renmen pataje e abone avek chèn sa. Si w gen kesyon tou, fè sure ke w kite l nan seksyon kòmantè a anba. Yon ananifò se yon dokiman ke US. Customs and Border Protection, CBP, bay yon endividi pandan ke yo nan pwosesis pou rantre nan peyi Etazini. Dokiman sa a, li montre nan ki dat ke w te rantre nan peyi a epi konbyen tan ou otorize pou w rete legalman nan peyi isit. Lontan,

Ou kapab toujou rele US Customs and Border Protection, CBP, w ap sèlman bezwen pou bay enfòmasyon pèsonèl ou epi sonje nan ki pò ke w te rantre. Kounye a, ban m montre w ki etap pou w fè pou w kapab jwenn I-94 la. Pou w soti yon I-94, li vrèman senp. Ou ale nan Google, ou ka sèlman tape I-94 online, oubyen ou ale nan wèbsayt ke nou te mansyone avan. Lè ke w fin tape I-94 online, pi Google pral ba w yon lis opsyon. Premye opsyon an ki se i94 Official Website, w ap jis klike sou li epi li pral ouvri yon lòt paj. Nan lòt paj la, w ap jwenn plizyè opsyon. W ap seleksyone twazyèm opsyon an, Get Most Recent i94, pi w ap desann anba nan opsyon sa pou w kapab Acknowledge and Agree. Pi kounye a sèlman w ap gen pou w mete enfòmasyon pèsonèl ou. So first and last name, dat ke w fèt. Nan twazyèm opsyon an pou document number, ou kapab mete alien number oubyen passport number. But, m konseye nou mete alien number. E dènye opsyon an se seleksyone peyi ke w fèt ki se Ayiti. Lè ke w fin mete tout enfòmasyon sa yo, ou klike next and there you have it. Lè ke w jwenn I-94 w kounye a ki parèt, ou gen opsyon pou prente l oubyen pou save li. Donk, si w gen yon printer, ou kapab tou prente li. Sinon ou kapab toujou klike sou Print. E lè ke w rive la, kounye a ou gen opsyon pou w save li sou computer w oubyen ou gen opsyon pou ke ou prente li. Si ke w ap prente l, ou vin la ou seleksyone printer ke w ap itilize a, oubyen si w ap save ou just vini ou seleksyone opsyon ki di Save as pdf. e yo klike sou li and then yo klike save epi kounya lè ke w fin save li ou tou gen Ananifor sa sou aparèy ke w ap itilize a epi ou ka transfere l ba nenpòt moun. Nan Ananifor w ap jwenn premyèman nimewo Ananifor a, dat ke w te rantre nan peyi a, fason ke w te rantre nan peyi a oubyen class of admission, li kapab HHP oubyen DT jan ke anpil nan nou deja konnen l, dat ekspirasyon dokiman sa, enfòmasyon pèsonèl ou tankou non w konplè, dat nesans ou, epi nasyonalite w. Lòt enfòmasyon ke w pral jwenn se nimewo paspò w oubyen Alien Number. Kounye a, an nou pale de erè pou w evite fè lè ke w ap soti I-94. Avan ke nou pale de erè sa yo, an nou wè kisa ki yon Alien Number. Yon Alien Number se yon 9 nimewo ki inik ke uscis bay a chak imigran ki ap viv nan peyi a. E se menm nimewo sa ki pèmèt uscis retrase chak grenn aplikasyon ke yon endividi lage nan imigrasyon. So, rezon ki fè m ap pale de Alien Number, se paske I-94 a se youn nan dokiman ke anpil enstitisyon itilize pou detèmine elijibilite kèk imigran pou kèk sèvis ke yo kapab kalifye. Donk si ke w prezante yon ananifò se paspò w ki, se nimewo paspò w ki ladann olye de Alien Number w, yo pral oblije mande w yon dezyèm dokiman ki gen nimewo Alien w. Pou rezon sa, li ta bon lè ke w ap soti ananifò w pou itilize Alien Number w olye de paspò w. Konsa lè ke w prezante ananifò an kote, yo kapab itilize li pou yo jwenn majorite enfòmasyon ke yo bezwen. Donk nou kapab konprann plis kounye a ke ananifò se yon bagay ki vrèman vrèman enpòtan. E se yon dokiman ke w ap bezwen menm apre 5 oubyen 10 zan, menm lè ke l fin ekspire. Lè ke w pral aplike pou rezidans, se dokiman sa ou pral kapab itilize pou pwouve kòman ke w te rantre nan peyi a. E se pa san rezon, gen kèk moun ki rantre nan peyi a san ke yo pa gwan nanifò, lè pou yo vin gen yon rezidans, yo mande yo pou yo kite peyi a e re-antre ankò. So, se tout enfòmasyon sa yo ke m te pote pou nou sou kesyon ananifò nan videyo sa. Si w gen yon kesyon, just fè m konnen. Epi si w gen yon sijè ke w ta renmen m pale sou li pou ou, just kite l nan seksyon kòmantè a. Epi pandan w anba a, sonje pou abòne, pataje, epi renmen chèn sa. I will see you in the next video.